men nou oblije pou peyi a fò peyi a konnen ti nèg nwa parèy nou an se nou ki enterè yo nou oblije mete degouden n ansanm ke n pral nan eleksyon vwe yon moun moun ki kapab nou pa lè pou se moman pou nou tout sa k sanble rasanble pa rapò nèg yo planifye mizè nou pou nou. Yon peyi tankou Ayiti nou pa nan nivo Jamayik, nou pa nan nivo Naso, Baramas, Karikòm kote w wè yo vin mete n nan fatra sa yo la, nou depase moun sa yo lontan. Pou Karikòm ap vin deside pou nou. Anbay grav! Pou ap deside pou nou. S on imilyasyon. S on imilyasyon, desepsyon pou yo ap fè se moun sa yo k ap ba nou direksyon jwèt la. Fò nou pran de moun ki konprann peyi, ki renmen peyi an pou nou kòmanse devlopman an depi nan katye, nan zòn kote w ye a. Kote w ye a w bezwen yon bagay, ou pa oblije se nan antre nan vil Okay pou w pral vin chèche l. Fò w gen yon sanblab nou ki nan biznis k ap fè l pou ou sipòte biznis moun sa w konnen an.

Se pou nou rive nan batay sa a. Non men se se Moun ki Gade se dimansyon sa ki pa genyen Koman ou vle ban misye kou CPT a Li sòti pou li li sòti pou l voye premye minis lan ale Tout bagay fèt pou premye minis lan ale Anbasadè Kanada a avèk Etazini di si n voye ale m pral lage non nou nan tèl bagay m ap koupe viza nou epi tout moun koul. Gade bon se yon nonm. Gen de nèg nan bagay la banm bo. Nan cpt a 90 pou san moun ki ladan te okipe yon pòs enpòtant deja anndan peyi a. Gen nèg ki te senatè, gen nèg ki te komisè gouvèneman, gen nèg ki te gen nèg ki minis plizyè fwa, Gen nèg ki te prezidan labank, konbyen sa gòvènè labank. Gen plizyè nèg se nèg ki egziste deja. Epi gen nèg ki nan swasanndizan, bon swasanndizan avèk avèk ke kòm si nèg la gen yon pwoblèm viza toujou. Non, a tout dimansyon ke nèg sa a pran la pou nèg yo gen yon pwoblèm viza toujou. Map di yon bagay lè w gade sa kisa premyèman se yon pwoblèm sa vle di yo tou lè 2 fò y ale menm lè cpt a li bezwen voye Alix ale poukisa li voye Alix ale lap asire l pou l mete yon premye minis ki la epi chak manm cpt ap mete minis pa yo menm lè yo pa la se yo kap toujou la sa se koken an kanmenm men. Alix, li menm, pandan se tan, entènasyonave l ap kore, l ap goumen pou se li menm ki fè eleksyon pou yo pa mete prezidan epi li menm pou l fè tout bagay. Sètadi ke se yon chèn de koken, kèlkeswa mouvman y ap fè koken an, men anndan koken an pwoblèm mwen gen avè yo se pwoblèm de pèsonalite a. Yon anbasadè, se sa ke yon anbasadè ye. Ou siyen Accord de Vienne ki di ke yon anbasadè pa gen dwa fè entèferans anndan nan politik oken peyi. Yon anbasadè pa ka yon bòs, yon anbasadè se yon ti fonksyonè minis ministè dezafè etranje nan tout peyi di mond.
Non men se paske yo, sa yo fè frè m, si te gen moun, si nèg sa yo te moun, yo pa t bezwen a fè kesyon majorite pou yo ta jwenn yon majorite pou voye pou voye anbasadè sa ni ale ki te fèl kite tèritwa e mesye sak rele e dizye premye minis lan pou l ta etirel dabò ki enterè on nèg li bay moun li bay moun yon anbasadè son chaje dafè son chaje dafè yè on senp map fon ti istwa anbasadè peyi kafri a afrik di sid te fon ti yon komantè nan yon yon jounal yon kote ki kesyone li di a i bagay sa trump ap fè la li te dekrete anbasadè a persona non grata en gade wap konn sak dwòl nan peyi an brother yon nèg ka grangou ayisyen m te konn lontan se konsa m leve nan nò m pa konnen koman li lòt kote. Lè w leve, ou gendwa grangou la. Mande yon zanmi, ou bezwen met yon grenn ti sèl anba lèv ou, ou kouche kouche w, ou tèl bagay jiskaske ou te konn. Men pou w ap gade pou nèg ap pran w imilye, frit jan sa. Mwen menm, nan pati politik mwen ye a, mwen m fann misye. Paske m di pwen 1, moun yo bliye sa Fritjan te ye. Fritjan se yon Yon esklav domestik. Fwid Jan pase 6 mwa kòm nan lèl nan prezidans li an se souli yo pran mibalè wi. Wi wi wi wi se esklav nèg yo. Se souli yo fè tout sa.
Wi. Pou wè nèg la vini se plenyen lè wè misye fin bay diskoul la fò pitit li madanm li mande why si w fin fon on bagay Ou entwodwi yon sijè fòl ta close li close li eske DJ Fils-Aimé menl la toujou lap kale deyèl sou ou Non men ou wè li la. Non ou wè bagay e Fils-Aimé ta yon nèg tankou Fritz Jean ta sipoze se yon gwo mawon fas a Didier paske Didier reprezante sal reprezante a nan Petyonvil. Lè yon nèg tankou paske ant Frejant e Didier gen yon gwo eka, yo chak soti nan yon anviwònman, yon bagay sosyal diferan. Men le pli souvan, nèg ki sot an pwovens lan toujou monte ak karaktè. Lè w gade ou wè nèg pwovens lan jodi a l pa konprann anyen, li pa gen anyen de fyète, de karaktè, de tout bagay ditou. Non monchè, banm di w son wont. Klas nou an, mwen wont non sèlman etid sa misye ye antanke moun. Lè w fin vini en bòdè Bernadin mande l rezon l vin fè pwen de près sa, vin plenyen de anbasad amerikèn, anbasad Kanada, mwen menm ki la pou pozisyon pa m Etazini kòm pa travay a moun nan tèt nou kreye biznis moun ki sou devlope sa yo gwo peyi ba tèt yo gwo peyi depi w gen yon pozisyon politik ou pa renmen Yo kenbe rezidans mwen depi konbyen ane. Men, sa pa anpeche m pale. Sa pa anpeche m, son, e moun ki konnen m, m gen yon avoka, imajine w m ak yon dam depi 2009, fè m yon parantèz. Se pa sèl moun k an Ayiti, depi yo ofri m pou m te travay pou yo. Nive pam pap travay pou nou. Pou m pral denonse ayisyen parèy mwen ki pa gen rezidans, ki sou tèl bagay pou depòte m di non. Ebyen yo di m ap peye sa a.
E y ap fè w peye l wi. E men m tou m ba w bagay sa a brother. Lè w wè m vini an, imajine w m gen depi 2010, depi 2000 konbyen m aplike pou m gen, m apwouve pou li, Yo di m al Ayiti, yo fè tout sa yo pa ta mande lòt moun, al Ayiti lè m tounen yo voye l ban mwen, yo pa janm voye l. M pa p bo pye yo. Sa tou pa ka anpeche m pale pou peyi m. E se premye fwa nan miko m di sa. Sesi di, si w ap fè peyi gen nivo fò w depase de li. Se pou w vin plenyen pou rezidans. Deye maten m di yo mwen pa daba m pa gon peyi m pi renmen k Ayiti.
M pa nan tout lari m tout bagay yo kenbe l kenbe m epi m ap pran de près men men men m son M son refije politik, peyi w chwal tout sa la lwa mande e nou kenbe rezidans mwen. Lè w ap goumen, se pou moun yo konn sa, lè w ap goumen bòdè Bènadè, fò w konnen goumen an, li gen konsekans li. Non, fò w ka fè sakrifis. Fò w ka fè sakrifis tou. Sa vle di, jodi. Sa vle di, on nèg nan nivo Fritjan, swa l pa al al demisyone, Ou byen fri ee mesye sa kite pouvwa. Ah preedyò pap janm demisyone. On nèg on nèg ee lè bòs li relel si si bòs li taba relel la sil tap pipi l kite pipi al kouri se tanperaman l ah wi ah wi depiw tande se bòs sa k relel se konsa l ye se tanperaman l ah wi ah wi. Mwen gen de sou mwen. Paske, banm bon, gon, e kom si neg yo gon travay yo fe, gon seri de moun yo prepare yo, epi yo di moun sa yo ke yo ka fe sa yo a vle ave yo, yo retire tout sa m ta di w de valè, de tout sa moun nan ta ka gen epi yo di bon se moun sa yo nou pral fe chef peyi a. Se la w rive wi. Ou gen de moun. Nan ya Ban nou fon Ban nou fon ti M pral pale de yon nèg Ou pran yon nèg tankou Sè Jil S on nèg ki pase Nan meyè ekòl ki gen nan peyi a Li te Kanado On nèg ki te Kanado W al fakilte de medsin Nan epòk misye te Kanado fakilte de medsin Bagay sa yo te gen gwo valè alepòk Sa vle di ke yo konsidere w kòm moun prestijye de tou sa. Ou fè fakilte de medsin, nèg la vin senatè de la repiblik. Hein? Sètadi ke se yon nèg ki nan yon seri de wo pozisyon. Bon, ou vin la, ou rive konseye prezidansyèl. Sa vle di se yon nèg ou pa ka plenyen. Granmèt la avèk lanati fè wout pou ou, epa ou k pi bon. Ou rive nan tou sa, epi kounye a se mòd tanperaman sa ou genyen? Hein? Ou rive la a jodi a, ou anndan yon peyi ki gen tout pwoblèm sa, ou paka kanpe an favè peyi a? Sa di ke tout nèg yo, pa egzanp ou wè yon nèg tankou, ou pran yon nèg tankou Leblanc, ke tout moun te gen anpil konsiderasyon, merit pou li. Nèg la te senatè, li te bagay, li te gen anpil, yo te twouve se yon modèl, epi jodi a gade. Lè w rive konsa nan peyi a, se bagay grav.

hein ou fè tout viw nap vwayaje nou fè yon seri de bagay nan 194 peyi ki gen sou latè a kòmsi se peyi sa ki pi gwo peyi pi bèl peyi pi bon peyi si si se pa egzanp se de moun nou te gentan di a bon moun sa se de kwidam ki rive la eksetera bon ou te ka konprann sa. Nèg sa di ke se de moun nan mo bon ki batay banm baw ki batay a laj nèg sa yo rive la ke si se yon nèg ki nan tèt trantèn ki nan ventèn kap chèche mwayen chèche lòt bagay ou ka konprann men a laj nèg sa yo yo okipe yon pakèt pozisyon enpòtan anndan peyi a yo fè non yo yo se de moun epi ou wè moun nan ap nèg la ap dezimanizel son bagay grav se nan li grav anpil Se la ke w rive la. E jodi a, jodi a fò ta gen yon gwo travay ki fèt paske kon yo vèy ou non fò yo rive nan kesyon de eleksyon e se la, wi, se nan eleksyon pou ta ranplase kalite de moun sa yo pou ta vin avèk lòt kalite moun. Men pwoblèm ki pral rive la, ou gen yon pwoblèm dedikasyon avèk pèp la.
Nòmalman, pwoblèm nan se pa yon. Kòm nou pa gen moun, nou gen moun ki sispann nan. Nèg yo kreye tout sa yo kreye nan peyi a la pou te gen yon lòt, pou te gen yon chonbademan sosyal nan peyi a, pou te gen yon, ya, yon, men akoz.